Non pam se Djini, si se m byen kwè gen anpil nan nou se pa premye fwa nap gade video m nan men m gen ti video ki sou YouTube deja m gen Chanel mwen ansanm avèk fanmi m mwen plis fè li an anglè paske mari m nan pa ayisyen so m vle kòmsi pou l konprann tout sa map di yo se sak fè m pa vreman fè video m an kreyòl men sa se premye ti video m an kreyòl Rezon ki fè map fè ti video sa an kreyòl paske jodi a m tap pale ansanm avèk yon moun epi moun nan ap di m konsa yon moun Ayiti epi moun nan ap di m konsa ke moun isit moun isit alèz moun isit sesi moun isit sela so m deside fè ti video sa an kreyòl Pou m esplike, paske gen yon seri de moun ki pa konprann vrèman reyalite isit. Se sa k fè mwen mete kòm tit videyo an, Bon reyalite isit. So m pral ba nou ti reyalite nan kòmansman vi yon moun isit. So, m ekri de twa ti bagay nan yon papye, paske m se yon moun depi w wè m kòmanse pale. M bliye wap di kite sa map di an m antre nan lòt bagay paske bagay la tèlman bon pou pale epi ou just m byen kwè gen anpil nan nou ki konsa si nou konsa comment below di m se konsa nou ye paske m pa pou kont mwen la so ya ti video sa m pral esplike nou kisa ki bon reyalite isit mwen menm M kite Ayiti lè m te gen 19 an. M fin lekòl mwen Ayiti. Lè m kite Ayiti, m kite Ayiti, m kite yon ti pitit Ayiti. Ti gason m nan. Jiska prezan misye Ayiti paske m ap regle papye pou li. Ou konnen jan bagay sa yo pran ti tan. So ya. Lè m te vin isit, m vin isit a 19 an. Pou mwen menm, mwen met nan tèt mwen, ou konnen lè w Ayiti, w ap gade ti fim, w ap gade jan moun yo ap byen viv isit. M di, a, lè m ap vin isit, se bèl bagay, ou konprann. M ap kite Ayiti, bagay sa yo. Se sa m te panse. M di lè m vin isit, m pral tankou yon ti prensès. M pral kòmsi travay. Se ti prensès m ap ye, achte bèl ti bagay mwen met sou mwen, bagay sa yo. M pral met lajan ameriken. Lajan ameriken pral nan pòch mwen, bagay sa yo. Se sa m te panse. So, lè m kite Ayiti. M te vini ka yon tonton m. Le plis souvan, gen anpil nan nou lè n ap vini se nou vin ka manman nou, oubyen m pa konnen nou vin ka yon matant, oubyen m pa konnen nenpòt kote n ale an. Men mwen menm, lè m te vini isit, m te vin ka yon tonton m paske se gran papa m ki te antre manman m e m pase pa anba manman m pou m vin isit. So, lè m te vin isit, m desann ka yon tonton m, tonton m toujou ap travay, madanm tonton m toujou ap travay, pa gen tan. So, m te deside pou m te ale lekòl. Premye bagay, isit, se jwenn on kote pou rete. Gon bagay isit, ou pa ka pran anpil moun pou mete nan on de ti chanm kay ou gen. Ou konprann sa m di w lan? So, fanmi ede fanmi. Lè ou vin isit, fanmi ou mete ou lakay, lakay yo, se kòmsi, um, Fò w ede yo ansanm avèk yon bil, ou konprann, paske moun nan al travay, moun nan gen bil. Fò w degaje w pou w chache yon ti travay pou w ede moun nan ansanm avèk bil. So, le pli souvan nou pa pale angle lè n vin isit. Sa se premye reyalite an. E se yon bagay ki vrèman difisil, lè w pa pale angle w pap ka jwenn travay. So, kote w pral travay? E lè w jwenn ti travay lan, si moun nan pran w nan travay lan, kòmsi si se travay ayisyen, bagay sa yo, te la pou ap kòmsi pike ti anglè ti anglè ti anglè. Mwen menm premye sa m te fè m t al lekòl pou anglè. M pat rete pou anpil tan men m te gentan gen yon pakèt ti anglè sou mwen lè m te kite lekòl lan paske lè m te Ayiti m te konn gen kou anglè nan klas m byen kwè anpil nan nou gen sa l ap ede nou anpil si ou gen pou vin isit so li trè rekòmande kòmsi kenbe ti anglè w paske lap lit lit lè w vin isit. So, m pran ti anglè m, m al lekòl, nan moman an se bòs m te konn pran. Si m rate bòs lan, m oblije tann 30 minit pou yon lòt bòs etandiske lè w vin lekòl isit ou gen skedyoul, ou wè sa m di w lan. So, si w pa gen machin, se yon pwoblèm li ye isit. So, sa se te yon pwoblèm. But, an n kòmanse nan kay lan anvan. Lè m te desann kay tonton m. Nan tèt mwen mte mete nan tèt mwen ay fòm degajem poum kite kay lan, fòm degajem poum bay moun yo kote yo pou yo rete, paske si ou vin nan kay moun, si asyèt lan sal wap oblije fè w lavel, si kay lan sal fò w lavel, ou wè sam di w la e sa pral depann de kote ou dòmi, si se nan yon salon ou dòmi lè maten fò w degaje w pou leve bonè, sa son premye reyalite ki gen isit anpil moun pa konnen, fò w degaje w pou leve bonè kòmsi. Pou retire kò nan salon moun nan, ou konprann sa m di w lan? So yeah. Dezyèm bagay, lè m te al lekòl, m kòmanse pran ti anglè m, bagay sa yo, pran ti bòs mwen. E gen pafwa ou ka gen chans se kay manman w ou desann, ou ka gen chans se kay papa w ou ye, yo mennen w lekòl, ou konprann ou alèz, gade televizyon an, ou fè tout jounen an ladan l. Isit pa konsa lè w pa desann kay manman w ansanm ak papa w. So, Lè m te kòmanse al lekòl, m te vin kòmsi ap rate kou lekòl poutèt bòs oubyen lekòl la yon ti jan twò lwen oubyen m pa gen kòb pou m peye bòs lan pou m al lekòl lan, se mache m mache m al lekòl, m te konn al lekòl ansanm avèk manman m, m vin kòmsi kite lekòl lan. Aprè yon ti tan m vin kite kay, m vin kite kay tonton m nan paske m te jwenn yon moun ki te jwenn yon ti travay pou mwen. M te Miami epi m kite Miami m ale West Palm Beach. Lè m rive West Palm Beach, m jwenn yon ti travay. So, se kay, se kay yon lòt matant m te desann. Yon matant ansanm avèk yon kouzin. Kòmanse travay, kòmanse travay. M te gen yon ti menaj, menaj lan mennen m travay. Sa se yon lòt bagay ankò paske. Transpòtasyon son pakèt bagay ese. Di a m te konn pran ti bòs mwen, m te konn pran yon bon ti bòs mwen. Men lè m resi achte ti machin mwen an, tout bagay te nòmal. Ou konprann? Apre sa m chache apatman. So, apre m vin chache apatman, se lè sa m kòmanse nan sanble ti kòb. Men, m te konn, m konn pitit Ayiti. Ou wè sa m di w lan, lè m te fèk vin isit, Nan tèt mwen m kon pitit ayiti fòt ega ajan pou voye kòb pou ti moun yo se lè yon moun kite moun ayiti se yon gwo bagay paske moun nan worried moun nan ap panse fòm dega jem poum voye kòb la ale menm si moun nan pa pale anglè an ou konprann mwen menm m pat panse ke lèm te vin isit m tap vin kòmsi kouri nan al travay m pat panse lèm te vin isit M t ap vin kòmsi nan pase kay sou kay. M pa t panse bagay sa yo pou mwen men m panse m t ap vini, fanmi m ap antre, m ap gen tan gen chanm mwen, m pral dòmi nan chanm mwen, m ap pran ti tan m. Bagay pa konsa vre isit. Se sa k fè gen anpil moun ki vin isit, yo pran anpil tan, anpil tan, anpil tan pou yo avanse. E sesi, lè moun nan gen moun Ayiti, ti kòb chèk la li fin pran l, lè l resi jwenn yon ti apatman, li rete ladan l nan. Li fin peye apatman, ti rès la li voyel Ayiti. Li voyel bay moun Ayiti yo. Anpil moun Ayiti alèz. Like, m di w jodi a moun ap di m konsa moun isit alèz. No! Nou pa alèz. Pa gen moun isit k alèz. Moun isit pa alèz. Ou ap fè ti efò. Se ti efò w ap fè. Ou ka wè moun nan gen gwo machin li la. Chak mwa l peye l. An n pale kòmsi si yon moun ap fè. 11 dola pa awa isit wal travay si w pa fè overtime ou travay 80 awa nan yon semèn ou wè sa m di w lan ou peye kay ou peye bil machin ou peye kouran ou peye dlo si se mortgage ou genyen men si w pa gen mortgage apatman kòm si yo plis souvan ba w dlo an ladan ou peye kebo Si w gen moun isit ti rès wap voye l Ayiti. Kijan w panse ke on moun ap alèz konsa? Mwen menm m pa alèz. Paske lò lè m Ayiti m gen ti kòb mwen nan men m. Ou konprann? M ka rele nenpòt moun isit m di hey m pa gen kòb non la. Ou ka voye ti kòb pou mwen? Epi moun nan li li voye ti kòb la pou mwen ou konprann paske pou nan tèt moun nan li konnen li gen moun Ayiti pou l ede. Ou konprann sa m di w lan? So yo voye ti kòb la ban mwen epi mwen menm m ap fè ti limenna m bagay sa yo ou konprann? E pa vre cheri. Moun isit pa alèz. Moun isit pa alèz. Paske ou pa ka kite travay ou ladan nan. Menm si bòs la ap derespekte ou, ou pa ka kite travay la. Menm si y ap ba w pwen chak jou, ou pa ka kite travay ou ladan nan. E si sa vin fè ke kòm si moun isit, anpil fanm isit, anpil gason isit, tout sou kou ou. Tout sou kou ou. Pi fò moun isit sou kou ou. Se kòb la yo bezwen. Ou pap vreman jwenn anpil lanmou isit paske fò gen bil lan pou peye si w a nèg la nèg la pa ka peye bil lan se yon pwoblèm si w ansanm avèk fi a se kòmsi chak jou fi a ap mande w li bezwen sesi li bezwen sela li bezwen sesi lòt pa w bon kounya le pli souvan mesye yo mande plis kounya kounya se cheri m pa gen sa cheri m pa dis cheri m pa dat paske isit pa fasil mwen menm M pase pou ti 6 an m gen isit m gen 6 an isi lè m te vini lè m te ayiti m te toujou ap di oh poukisa moun poukisa moun isit pa janm reyalize anyen ayiti m nan reyalite a moun isit pa ka reyalize anyen ayiti paske lavi a di isit isit ba w opòtinite pou achte bagay men w ap peye yo chak mwa Ou konprann? Wap travay, wap peye yo chak mwa. Sa son bagay ki bon paske ou gen bagay lan, ou konprann? Se yon itilite li ye. Men at the end of the day, sometimes, ou pa vreman, ou pa vreman happy. Mwen menm, m pap kache di nou, e m gen, si gen moun la kap gade video m nan ki ap viv isit, si lè ou touche chèk ou an, apre ou fin peye bill la, ou pa fache?

Jwenn travay, pale anglè, paske fò w pale anglè pou jwenn yon ti travay. Lè w resi jwenn ti travay lan, ou kouri achte ti machin nan pou mennen w al travay. And, lè w kouri jwenn ti machin nan, si se kay moun nan w ye, ou kouri ou retire kò w kay moun nan, paske bay moun nan kay li, ou konprann? So. Yeah se konsa l ye isit, se konsa l ye isit epi nan pay bill ou ka fè ti saving, ti saving men le plus souvent jan m di nou an si nou gen moun Ayiti nan ti saving nou genyen nan ti sa k rete pou nou an nou pataje l ansanm avèk moun nan ki Ayiti an so anpil moun ki Ayiti nou sipoze gen anpil respè pou moun isit paske pa janm di lavi yo fasil pa janm di y ap byen vire y ap byen mennen paske li di li pa fasil li pa fasil. Nou gen nou gen nou gen de seri de bagay se paske se konsa isit ye se se koutim nan se konsa li ye ou oblije genyen yo se itilite yo ye pou viv men sa pa vle di ke hey map byen mennen e pa vre so ya umm Se pa premye video m sou youtube, m gen ti video deja jan m di nou an nan komansman video an M gen video ansanm avèk fanmi m, si nou vle abòne sou chanèl lan Men m ap tou di nou se m gen plis video ki an anglè Paske mari m nan pa ayisyen and then m vle pou l konprann Sa mwen di li, sa map pale yo, pou l pa plede di m, kisa sa ye, kisa sa ye, kisa sa ye. Men lap aprann ti kreyòl li la, lap aprann ti kreyòl li lit lit. So yeah, si w renmen videyo a, subscribe sou channel lan, ban m yon like, comment below, di m ou subscribe, di m w ap la, epi m ap kontinye fè ti videyo m an kreyòl. M ap fè ti videyo m avèk pitit mwen, m ap fè ti videyo m a mari m, m ap montre yo kòmsi pale ti kreyòl bagay sa yo.